Salut tout moun e byenveni sou chanèl Sidde Official la. Lè nap gade sosyete a nan ansanb li gen kèk moun ki diferan de lòt yo. Moun ki nan video sa pwopableman konsidere kòm moun ki etranj. Petèt nou ka wè foto yonn nan yo deja e sa ka rive nou di nou pat vrè pou yon moun gen yon karakteristik ki etonan konsa. Kèlkeswa rezon an, gen moun ki egziste tout bon vre menm si gen moun ki pap kwè. Ebyen video jodi a se 5 moun etonan ki egziste tout bon vre sou tè sa. Bay video sa yon like si w apresye ide a e pa bliye abòne ak chanèl la e peze ti klòch notifikasyon yon fason pou jwenn yon notifikasyon a chak nouvo video nou lage sou chanèl la. Asset Praladjani. Li fè konnen ke l pa janm bwè dlo ni manje depi a 11 an. Li se orijinè de yon ti vilaj Jarada nan eta Jarad nan peyi End. Li di li te beni pa yon deyès nan anfans li ki fè l konfere avèk kèk pouvwa spesyal. Li te menm deklare li resevwa bagay ki te pi pur de vi pa tou palè l la ki pèmèt li viv san manje e san dlo. Depi lè l te fin di sa, li te atire atansyon anpil syantifik, menm moman an ekip medikal endyen yo deside obsève l a 2 repriz. nan ane 2003 ak 2010. Pandan dezyèm etid la yo te sive l san l pa konnen pa kèk kamera siveyans. Yo te wè l fè 2 semèn san bwè, san manje, san pipi e menm san l pa twalèt. Sa ki totalman enkwayab. Dayè medsen yo t ap si obsève l san l pa konnen. Kounye a kòman l ka posib pou yon moun viv san bwè ni manje daprè nou? Ebyen fenomèn sa jounen jodi a se yon mistè pandan ke l pa posib pou verifye si Prahaladjani pa janm manje ni bwè dlo pandan tout dizan l yo. Neyanmwen, anpil moun panse efektivman ke l sipòte yon jèn nan laj ki pi piti yo jous lè l te arive mouri nan laj 90 zan. Wang Fang, Lè w fenk wè l se kòmsi se yon fi menm jan ak tout lòt fi yo. Sof ke Chinwaz sa orijinè Changi gen janm li ak men l ki alanvè, yon anòmal ki ra men ki pa anpeche l mennen yon vi nòmal. Jèn fi sa afime li menm li ka kouri pi vit ke pifò nan zanmi l yo e l gen yon travay nòmal antanke sèvez nan yon restoran familyal. Li pa gen okenn rezon pou l konsidere l kòm yon moun ki andikape. Dayè, li refize resevwa yon pòsyon ki twòp. Li ajoute nan sans sa, li ka mache kòm nenpòt moun, li menm jan ak tout moun, sèlman li pote bagay pye l pa dèyè. Jounen jodi a, li se yon manman de yon ti gason ki gen pye l nan bon sans. Men kounya yonn nan moun ki pi lou de tou lè tan. Li fèt nan ane 1962 nan peyi Etazini. Patrick te dyanostike pou premye fwa kòm moun ki gen gwo fòm lè l te gen 4 an. Depi lè sa a li pa sese pran pwa e nan laj granmoun, Patrick peze anviwon mwens de 486 kilo. San sipriz, eta sante Patrick pa t neglije degrade. Annefè, li devni kadyak, dyabetik e pa kapab fè mouvman. Li te menm nan danje pou mouri apre l te rete kouche lakay li pandan plizyè ane. Se menm moman sa yon lopital Dogota te asepte pou yo te debouse 3 milyon dola pou trètman l swit ak operasyon sa yo te fè l fè pran yon rejim ki te pèmèt li pèdi 145 kilo nan 2 mwa sèlman e se yon bagay ki toutafè remakab. Epoutan sa pat sifi. Responsab lopital yo te espere ke l ap pèdi 200 kilo nan yon dèle de 18 ma avan l te sibi yon operasyon chirijikal. Malerezman li te rapidman repran pwa aprè l te fin pran rejim la, men nan ane 2016 li te arive mouri a laj de 54 an swit avèk kèk konplikasyon, sepandan li kontinye fè pale de li toujou. Aprè tou, li fè pati de moun ki pi lou sou tè sa. Tiffany se yon jèn fi ki orijinè vil New York, lè l te fenk fèt medsen yo te di paran l bebe a gen yon maladi jenetik ki ra de zo yo ke yo konnen sou non sendrom de Jarcot-Levin. Gen kondisyon ki an jeneral ki fatal pou yon moun atenn de malfòmasyon sa. Epoutan Tiffany pwouve ke l ka gen yon vi ki long e sitou ki nòmal. An efè, jèn fi sa a dekri kòm li genyen 4 janm ki gen sèlman 32 zan e li se yon dansez pwofesyonèl. Lè Tiffany ap danse, pa gen anyen ki chanje a pèsepsyon de lòt moun yo. Li menm di, lè. Anpil moun wè l l ap danse, yo sezi, nan pi fò tan yo. Lè yo wè l, yo panse otomatikman l pa ka fè anyen. Men danse se sèl fason pou l pwouve yo ke yo gen tò. Nou dwe di ke jèn fi sa reyèlman remakab. Runa Begum se yon ti fi ki orijinè rès End lan. Fè anpil pale de li nan medya yo akoz de gwo tèt li an. Anfèt li ne avèk yon grav maladi newolojik ki tradwi pa ogmantasyon de volim espas yo ki genyen likid sefalorachidyen an ki fè yon gwo presyon sou sèvo a. Sikonferans tèt li atenn 94 santimèt, swa prèske 2 fwa plis gwosè tèt yon timoun. Sa ki leve yon elve de solidarite nan peyi l la e aletranje tou. Pou rezon povrete paran l yo, yon lopital New Delhi te deside trete l gratis, yo te fè yon operasyon chirijikal pou li te redui sikonferans tèt li a a 40 santimèt. Sepandan, kòm kèk medsen te atann a sa, ke ti fi la pa t ap ka viv lontan, li te mouri lè l te gen 5 an, yon nouvèl ki te atriste anpil moun nan mond lan. Yon gran mèsi ak ou menm ki rive nan fen videyo a, n ap mande w pataje videyo a pou l ka rive jwenn plis moun, e abòne ak chanèl la si w potko fè sa. Babay, n ap tande vwa m nan yon lòt videyo ankò sou menm chanèl sa.